E nou konnen deja. Nan videyo sa, mwen pral montre w ou menm ki ta renmen fè komès, ou menm ki ta renmen kite travay avèk moun, e ou menm mariw ap travay ou chita lakay la pou pou ou siveye timoun yo, ou pa nan travay, ebyen m pral montre w pandan wap dòmi kòman w kapab fè lajan sou entènèt. Pa bliye nap viv nan yon peyi ki genyen sa yo rele mercado libre. Mercado libre se yon opòtinite li ye pou kite travay avèk moun, pou travay avèk tèt ou. Nan video sa mwen pral montre w. Swiv video sa epi map montre w. Nou pa bliye e jan mwen te di l deja e nou pral fè yon pwogram kote tout moun ki vle aprann donk nap kapab fè video live, nap kapab live, map fè zoom e pou m kapab ede nou. Moun ki vle aprann se d'une manière gratis ebyen nap sèlman enskri epi map fè kou an avèk nou gratis. Donk se sa e pou m montre nou ann ale sou Mercado Pago pa egzanp nap wè Mercado Pago map kontinye pou mwen anile sa yo di m rantre kounye la pou m antre sou Mercado Pago e map fin mete. Mwen pote souk la avèk klavye mwen. Mwen pote sou menl kalo pa yo. Ok. La, si nap wè mwen sou menl kalo pa yo. Ok. E nap gade nap wè pwodui sa yo. Sa yo se pwodui ke mwen vann. Tout sa yo se pwodui mwen vann. Si n gade la pa egzanp, nan sa nap gade pwodui sa. Pwodui sa bon map montre nou l e kounye la. Nap wè pwodui sa a menl la. Ok. M apèn vann pwodui sa e m pral montre nou. Egzanp, E pwodwi sa a mwen apèn vann la kounya pandan map dòmi tou map vann pwodwi se sa yo map vann pwodwi sa yo se pwodwi e nèf ki yo ye ok ni pwodwi tou nèf ok donk e si nou gade la banm wè banm wè konbyen lajan ke mwen gen la pa egzanp si male la nap wè la mwen gen mwen pa gen anpil lajan men mwen gon 223100 6 pesos ki vle di sa se pandan map domi se pandan map domi mwen fè lajan sa ou menm ki chita lakay ou e ki pal travay donk ou kapab fèl tou menm jan avèk mwen sa se di manyè pou montre nou pa gen egoyis ladanl donk mwen menm mwen kapab montre nou di manyè gratis nou pap depanse pou sa Nap wap nik achte pwodwi e ou revann pwodwi se vle di ou pa genyen ou pral depanse yon lajan e menm jan avèk petron pay men pou kapab fè e biznis sa ok ou pap depanse lajan menm jan avèk petron pay donk la se kote pou gade konbyen lajan ou genyen nap wè sa se pwofil mwen evens paul ok la nap wè mwen genyen disponib wè di nimewo disponib li mwen la 223106 pesos. Kounye la nou pwal gade pwodwi yo. Nap wè pwodwi yo, numeros yo, actividades. Ok, la nap wè tout pwodwi ke mwen vann. Ok, tout pwodwi sa yo. Lèm vle retire lajan, mwen retirel. Lèm pa vle, mwen kite lajan la. Sim pa gen bezwen, lèm pwal achte pwodwi, mwen retire lajan, mwen achte pwodwi. Donk janm sot dil la nap wè pwodwi an nap tout bwat li ok pwodwi sa mwen pral potel ale pou mwen potel ale kounya map nik vini la e pwodwi sa vann map klike sou li ok la nap wè pwodwi sa e li vann pou 25 mil pesos ok mwen vann li 25 mil peso kalgo e podenbi yo se pa mwen ki pral potel ale map nik potel ale nan depo a ki tou prè an la. Donk men kado li vle li menm li an chaje poul pote pwodwi sa ale bay moun nan. Konbyen kòb yo touche l? Yo touche mwen 3250 peso pou yo pote l ale bay moun nan ki achte pwodwi an. Men kado li vle li menm pou l vann pou mwen pandan map dòmi pou l fè piblikasyon pou mwen pou yo fè tout bagay pou mwen ebyen yo touche m 4938 peso. Mwen menm mwen rete avèk 17800 2 pesos pou pwodwi sa a, sou pwodwi sa a. Ok? Se sa. Donk, nou kapab wè, sa a se pwodwi an ki apèn vann. E la mwen pral enprime konprobante an pou m kapab pote pwodwi an ale. E kibò m te monte pwodui a alò? Se yon lòt kesyon. La grande question, èske se sou Mercado Pago, kote mwen touche an, èske se la m te monte pwodui an? Non. Malgre nou wè pwodui yo parèt la a, m pa t monte l la. M ap montre nou kote m te monte pwodui an. Mwen monte l la sou Mercado Libre men la. Ok. Nan pwen kote l di Imprimir etiqueta. Men pwodui a parèt la. La a mwen sou Mercado Libre. Epi lè yo peye w, w ap jwenn peyiman an sou Mercado Pago. Nan pwen li di vrèman diferan.

Ok men bolet a li deja ouvri donk kounye la map inprime l epi map mete l map tepe l sou sa map pote l ale nan depo a donk mèt Caroline ap pote l ale pou mwen e kilè yap ban mwen 17 mil peso la sa denyè 17 mil peso mwen vann nan ann al gade pou nou wè si nou monte sou e banm reti banm inprime sa avan map inprime l.

Ok la nou wè nou deja ap enprime boleta a epi m kapab mete l sou bwat lan pou m pote pwodui a ale nan depo. An n gade la. Ok, ok. La nou kapab wè, mwen te sot montre la menm, men bon leta. Donk mwen gen pou m pran sa pou m mete l konsa. Ok, pou m mete l konsa. Epi pou m mete l sou euh bwat lan. Ok, pou m pote l ale. Lè m rive kote m pote l ale, y ap m flash l la epi

Ok, donk se jan m sot di l lan. Donk imedyatman mwen peye, mwen voye dokiman, eee, mwen voye machandiz lan ale, mwen voye sandal sa ale, donk nan, eee. Imedyatman moun nan resevwa l, ebyen, mwen menm, yo pral peye m disèt mil peso a, sa li menm, e li pral e li prale sou montan ke mwen gen an, ki se disèt mil e uitsan de peso a, li prale sou montan mwen gen an, ki se desan venntwa mil san sis, ebyen l ap ogmante, n ap wè mwen genyen e sa mwen vann nan ki poko e ogmante, morimento. Ok Donk mezanmi m panse n ap wè yo di dinero a liberal la n ap gade n ap wè dinero a liberal ki vle di lajan sa yo pral libere l aprè li poko libere men imedyatman li libere donk sa li menm l ap ogmante. Nom se Verlis Paul pou m pa fè video a twò long nou konnen l deja e pa bliye chanèl pa nou an se chanèl Ayisyen Ini donk jan m sot di la m ap montre nou ou menm ki ta renmen fè komès ki ta renmen kite travay avèk mwen ou menm ki ta renmen travay avèk tèt ou donk sa se opòtinite pa w lan m ap montre nou l gratis moun ki entèrese pa bliye ekri m nan nimewo 4849593 oubyen nan 45 55 96 52. Ok e trè byento janm soti lan m pral lanse tou e platfòm sa ki se platfòm sa pa egzanp nap wè platfòm sa m pral lanse l e trè byento donk nap kapab jwenn e pa egzanp e e nap kapab jwenn tranmite migrasyon yo sou li e ka nap kapab jwenn tou kou ke mwen pral fè e pou montre nou e kòman nou kapab avanse ekonomikman nan peyi Chin. Se sa, mwen gen platfòm sa ki pral, mwen pral lanse trè trè byento. Moun ki konnen m, nou konnen direksyon m se Anibal Pinto 1393, komin Independencia, men la sou platfòm nan.